Telespektatè, telespektatris ki gen pou vin gade videyo sa a, e nan lè yo gen pou yo gade l lan, bonjou, bonswa tout moun. E Chodèy, depi ou wè nou la, New Wave represent.
Masodani, ou di New Wave represent, se New Wave li ye, e kòman sante djaz la ye? Jiska prezan sante djaz la ap byen dewoule. Nou pa lopital gras a Dye, djaz la pa lopital. Lesansyèl e n ap travay pou nou gade pa ki posiblite pou nou fè kè tout moun kontan. Ou di konsa ke pou fè kè tout moun kontan, la nou nan yon espas estidyo danrejistriman mizik. E lè w di sa la, kisa w vle di menm? Bon, jiska prezan, an n di. Nou gentan al nan mache deja, n achte tout pwodui yo. Aktyèlman la nou nan kwizin nan la. Manje a prèske toufe pou nou separe l. Pou nou separe l.
Ban nou detay de kisa ki nan kwizin nan menm.
Aktyèlman la n ap travay arachpye la pou nou sòti 3 mizik an 3 videyo. E se rèv nou sa. E mwen menm pèsonèlman mwen di ke presizeman depatman Latibonit. e vil Gonayiv fòk li gen yon djaz. M pa konnen non lòt yo si yo fè menm deklarasyon avèm. Men mwen menm sa e map pale pou tèt mwen. Fòk vil la gen yon djaz. E fòk li nasyonal, fòk li entènasyonal, fòk li nan HMI la. E New Wave bay de bèl prestasyon live nan plizyè komin nan depatman an. E. Anpil gwo event ki fèt nan vil Gonayiv, New Wave toujou prezan. E jodi a la ou nan studio pou prepare mizik, pou prepare mak komèsyal, pou prepare mizik pou ki idantifye New Wave. Avèk ki santiman paske yo di kòmandan Dany sa fè twazyèm djaz ou? Ya. E paske ok, sa fè twazyèm djaz ou, poukisa jodi a se New Wave ki pral jwenn gwo benediksyon sa a? 3 mizik, yon videyo, kisa sa vle di pou ou? Bon, mwen menm, mwen menm gen anpil moun nan vi a ki fè erè sa. Lè ke ou nan yon ansanb, ou ap pou kò w nan ansanb lan, se ou k ka fè, ou k ka kreye, kite ansanb lan pou kò l, gade si yo ka kontinye lawout. Men ou menm, ou gen yon objektif, ou konn sa w ap fè a, ou kwè nan tèt ou, epi ou kreye, epi ou avanse. E mwen menm m ap di tout moun sa, gen anpil moun ki di, wi, m. Jazz sa pap sot la rive la m kreye 2 deja m pat janm rive la avè sa e dènye zèl 4 la li e jazz sa new wave nou wè la m pap baw m pap ba nou manti son blòk glas li ye. Fè sa paske li se pa yon mens afè lè yon jazz antre nan studio pou pwodwi mizik definitivman èske ou kapab di kilè mizik yo pral disponib kòman sa ap ye? Bon sa se di mizik yo. fini nan studio se ti touch ki rete pou nou finalize e nou prevwa paske nou pa fè lavi nou prevwa kòmanse choute video apati de e dezyèm semèn mwad mars si Dye ve e pi disi fen mwad mars kòmansman avril Pou pwodui yo pran lari. Pwodui yo pran lari.
Yes. Fanatik konpa, fanatik mizik, e moun Gonayiv pral genyen pou yo tande djaz nan vil la k ape fè efò. E definitivman e Masoudani e djaz la jwe anpli kote nan depatman an. E kòman kòman ou wè pèfòmans djaz la antanke mayestwo djaz la, antanke ou menm k ap obsève lè djaz la jwe, kòman sa ye? Bon. Mwen menm jiska prezan e e nou pa gen nivo men nou just konn sa nap fè a e o nivo bòt djaz la o nivo manb mizisyen djaz la tout nèg yo toujou konstate l yo di ke e new wave son lekòl li ye e depi ke ou Ou dakò, ou admèt. Ou ka aprann, ou ka tande, avèk respè disiplin, ou ka fè pati ekip New Wave la. Se youn nan rezon, e pa gon kote n al jwe pou moun pa apresye djaz la, pou yo pa felisite djaz la, e de jou an jou, chak tan nou jwe, tout moun toujou di, djaz la ap vin pi move, pi bon, pi, pi klasik, e se inik djaz tou nan vil Gonayiv. M pa, m pa fè djòlè a non. Men nap jwe men pa fè bri. Bon pou mwad mas lan la nou gon sèl prestasyon nan BS la. E apa de mwad mas li pwobab pou nou kanpe e aktivite BS la. Paske pou 2 mwa. Paske nou pral chita pou nou prepare fèt jazz la kap me si Dye ve. Kidonk sa ap mande anpil preparasyon, anpil konsantrasyon e m pral pou nou kòmanse antre nan repetisyon arachpye avèk djaz la pou mizik yo e pou moun yo satisfè de mizik yo pou yo pa just fè new wave antre nan studio yo fè mizik pou mizik nan. Nap fè mizik pou moun tande, pou moun kontan, pou moun ka chante avèk nou. Se tout rèv nou sa, se tout ideyoloji nou. Ok, e maestro Dany, se te yon plezi pou Shoulder Hit te gen w devan ekran nou, definitivman, e nou wè w nan studio ap prepare 3 mizik, e nan 3 mizik la ap gen yon kape videyo klipe, manti? Wi, nap e nou pap lage tou lè 3 video yon sèl kou, men pwojè nou gen la se e lè nap fè konferans de près la e nap lage yon video an atandan e pi sou mwa presedan kap avril kap fen avril e si Dye ve nap lage dezyèm nan e pi mi me nap lage twazyèm nan avan fèt djaz la. Ok, e nou te gen ansanm avèk nou e nou panse. Tout moun konnen sou maestro Danie epi kòmandan e fòk mwen mwen pa ka fini entèvyou a pou m pa di yo bon mesaj pou konfrè ou yo bon mesaj pou fanatik mizik yo. Bon e deja e nan enstitisyon kote m ye a tout moun konnen se respè disiplin li ye. Chak jou kap pase, chak segond kap pase nan viw se kontwole ki tip de moun wap frekante, ki tip de moun ki zanmiw e menm si ou se yon polisye tout moun se moun fò nou trete tout moun tankou moun men atè a pyeje fòk nou toujou pi pridan ke posib men pou tout fanatik ki renmen maestro a, ki renmen sa map fè nan etchenmay la ki renmen sa map fè a new wave la e mwen kwè ke sou pe e nou toujou di nou nou toujou mandel e se vre maestro djaz la entèprete byen wi djaz la entèprete byen men sa nap tann se pwodwi nou e rèv la preske reyalize M pap fè nou desu fanatik yo, fanatik new wave yo, fanatik chode hit yo e m pap fè nou desu e nap toujou tay pou nou mete tout lè pwen su lè zi pou zòrèy, zye, kè a pou nou toujou agreyab nan sa n gen pou n gade, nan sa n gen pou n tande e nan sa nou gen pou nou savoure o nivo de nanm paske new wave la. Se pa yon ti djaz li ye, ha, sa son blòk glas. Sa eslogan djaz nou, sa son blòk glas. Ok, se te Shodaid epi Maestro Dany. Tchaw tchaw, yes!